Leta deside li pral bati 3 nouvo prizon. 3 gwo prizon. Wi, 3 gwo prizon modèn. Epi yo di yo sou papye, pwojè sa ap koute anviwon 85 edmi milyon dola ameriken. Men, e si m ta di w, lè w pran loup ou pou byen gade nan ti detay papye yo, pwojè 85 milyon dola sa pral tounen yon dèt ki depase 6 milya dola pou peyi a. N ap analize an pwofondè yon kontra konsesyon sou 50 an ke Leta ayisyen siyen avèk yon konpanyi prive. Kontra a te siyen nan dat 15 desanm 2025. Kiyès ki te siyen l egzakteman? Bò kote Leta, ou gen Minis Jistis la, Patrick Pélissier, ak Minis Finans lan, Alfred Fils Métellus, ki siyen l, epi Premye Minis Filcemé apwouve l.

epi yo jwenn yon gwo dezekilib imedyatman. Ki dezekilib egzakteman? Paske lè ou tande y ap fè yon alyans ak konpayi nan Florid ak nan Panama, ou ta panse yo vin ak gwo kès lajan pa yo pou yo envesti ann Ayiti. Kòman kòb la ap fèt jwenn? Se la pèlen lan kòmanse parèt sou papye a. Dapre dokiman an, konpayi Metric Facilities SA. Sèlman oblije mete 25 pousan nan kòb pwojè a. Sèlman 25 pousan? Wi.
Pou rès 75 pousan an, konpani a pral prete l. Y ap prete l swa nan bank lokal oswa nan bank entènasyonal. Men bank yo pap jis prete yon konpani yon pakèt milyon dola konsa, san garanti. Non, bank pa bay lajan konsa konsa. E ki sa ontra a di? Leta ayisyen ap bay yon garanti souvrèn atravè Bank santral nou an, BRF. Oh wow! Ki sa sa vle di nan reyalite a pou Ayiti? Vle di pou moun k ap tande nou an. Sa vle di, si konpayi prive sa a pran prè a epi pou kèlkeswa rezon an pwojè a kraze ouswa yo pa ka peye bank lan tounen, se Leta ayisyen ki responsab. Kès piblik la. Wen, se kès piblik la ki dwe peye dèt sa a. Se ou menm, se mwen menm, se taks sitwayen yo k ap sèvi kòm asirans pou konpayi prive a. Sa se gwo koze wi! FGKL atire atansyon sou sa anpil. Nan modèl sa, konpayi prive a prèske pa pran okenn risk finansye, alòske tout gwo pwa posibilite echèk la tonbe nèt sou do Leta ayisyen. Ok, donk Leta ap sèvi kòm avaliz pou an konpayi prive k ap fè biznis. Sa deja parèt riske anpil, men kote bagay la vin vrèman enteresan, pli devan lan rapò a, mwen wè yon bagay ki fè m oblije reli l de fwa. Wi, mwen konn sa a pral di. Teklo sou fason leta pral peye pou itilize prizon sa yo. Eksplike matematik sa paske kòman 85 milyon rive nan 6 milya dola? Se la FKGL vrèman atire atansyon nou sou yon kloz moun pa pral wè fasil si w pa t konn li kontra konplèks. Fòk nou konprann ke kontra sa sou yon peryòd konsesyon 50 an. Pandan demi syèk sa, Leta angaje l pou l peye konpayi la pou prizonye k ap viv andan sant yo.
Ok, sa sone nòmal jiskaske w gade detay yo. Egzakteman.
Men kote gwo kou a ye. Gen yon kloz ki di Leta ayisyen oblije garanti yon okipasyon minimòm de 75 pousan. Tan, yon okipasyon minimòm. Menm si pa gen ase prizonye. Sa vle di, kapasite total twa prizon yo se 15 mil plas. 75 pousan nan sa bon 11 mil 250 plas. Menm si lapolis ta vin tèlman efikas epi sosyete a tèlman anpè, Pou pataje ase prizonye pou ranpli prizon yo, Leta ayisyen siyen papye pou l toujou peye pou 11 mil 250 plas sa yo. Chak jou a.
Chak jou manje mete, pandan 50 an. Epi pri a fikse a 22 dola ameriken pou chak prizonye pou chak jou. Waww! Fè matematik la byen pou nou tande. Paske si Leta a oblije peye 22 dola chak jou pou 11 mil 250 moun kèlkeswa sitiyasyon an, sa se yon chay fiks ki trè lou. An nou fè matematik la egzakteman jan yo prezante l nan rapò a. Ou gen 15 mil plas, garanti a se 75 pousan, sa ban nou 11 mil 250 plas asire. Dakò. Ou ap peye 22 dola pa jou pou chak plas sa yo. Sa fè 247 mil 500 dola ameriken Leta ap peye konpayi a chak jou. Sou yon ane ki gen 365 jou, sa bay yon ti kras plis pase 90 milyon dola pa ane. 90 milyon dola pa ane sèlman pou kloz sa a. Wi, lè w pran prèske 90 pwen 3 milyon dola sa a chak ane epi ou miltipliye l sou 50 an peryòd kontra a, Leta ayisyen pral peye konpanyi sa a 6 milya 22 milyon 500 mil dola ameriken, plis pase 6 milya dola total. Epi sonje byen sa nou te sot di avan an. Konpayi sa a te sèlman oblije mete 25 pousan nan kòb konstriksyon an. Ki se anviwon 21 milyon dola. Ou envesti yon ti kras pase 20 milyon, Leta garanti rès prè w la, epi sou 50 an w ap rekòlte yon revni garanti ki depase 6 milya dola. Se yon bèl biznis pou yo. E pou kowone tout bagay, rapò a montre apre 50 an, Ousinon menm si kontra a ta kase anvan dat la, Leta oblije achte bilding prizon sa yo nan men konpayi an. Achte yo ankò apre ou fin peye tout kòb sa. Wi, epi nan yon pri ki pa menm klèman defini davans nan dokiman. Se kòm si ou lwe yon kay pandan senkant an, ou peye yon lwaye egzòbitan pou li epi lè w fini, pwopriyetè a fòse w achte l nan yon pri li menm l ap deside pita. Imajine sa! Lè ou wè chif sa yo, se kòmsi lyon an ap manje tout vyann nan, li bwè tout san an, epi li kite Leta ayisyen ak yon vye zo sèk pou l souse pandan 50 an. Sa vrèman parèt tankou yon koken chenn gaspiyaj finansye si n ap suiv analiz òganizasyon an. Se yon fado.
Metan, èske se paske konpayi sa a te ofri pi bon pri a ki fè yo te chwazi li? Mwen ta espere pou yon kontra k enplike 6 milya dola sou plizyè jenerasyon te gen yon gwo apèl dòf entènasyonal, kote plizyè gwo konpayi te vin batay pou bay Leta pi bon òf la. Eben sè la youn nan pi gwo kritik FKGL yo chita vreman, pa t gen okenn apèl dòf. Ou serye?
Ipvoutè FKGL denonse le fèt ke mega kontra sa a pase sa nou rele, an franse, gre a gre. Sa vle di pa gen konpetisyon. Gouvèneman jis chita ak konpayi sa, yo pale, yo antann yo, epi yo siye. Pou yon kontra konsa. Pou yon analis k ap gade zafè piblik, lè yon kontra gwosè sa a fèt gre a gre, li otomatikman leve gwo sispè sou transparans. Li leve sispè sou posiblite koripsyon. Paske pa t gen okenn fason pou verifye si pri sa se te pi bon opsyon ki te gen sou mache a. Sa k pi rèd la, Pou FKGL moutre yo pa gen konfyans nan gwoup k ap siyen papye sa yo, yo pa jis rete sou teyori non. Yo fouye nan pase minis jistis la, Patrick Pélissier, epi yo rale yon dosye ki franchman te fè m grate tèt mwen lè m t ape li l. FKGL pa fè bak sou pwen sa. Pou m site dokiman yo, yo bay yon egzanp sou yon lòt kontra lokasyon minis la te enplike ladan li. Yo lwe yon lokal nan ri Vyolèt nan zòn Franyevil pou sèvi kòm Tribinal Premye Enstans Pòtoprens, tpi. Men daprè rapò a, lokal sa a se jis yon ti koulwa. Yon espas tou piti. Yon ti espas ki pa menm gen plas pou mete senk biwo ansanm. E li pa gen okenn sal odyans pou jij yo travay. Èske w konnen konbyen Leta ap peye pou ti koulwa sa a? 665 mil goud chak mwa. Pou yon koulwa.
Lè w konpare l, FAJKL pran egzanp lokal kou dapèl Pòtoprens la ki nan Pwis Blen an. Lokal kou dapèl la se yon gwo bilding, li twa fwa pi gwo pase ti koulwa TPI an. Epoutan, Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a lalwe l pou sèlman 465 mil 500 goud pa mwa. Imajine sa! Yon ti koulwa san sal odyans ki koute plis pase yon gwo bilding pou yon kou dapèl. Li pa gen oken sans. Lè wè yon gagòt konsa, yon jesyon kote moun pa menm ap cheche pwoteje ti pyès monnen leta yo nan ti bagay, ou konprann pafètman poukisa yon oganizasyon tankou FGKL pral gen gwo dout sou yon kontra 6 milya dola k ap fèt ak menm sinyatè sa yo. Wi sa kraze konfyans lan nèt. Sa soulve nan kestyon enpòtan rapò a poze. FJKL touche yon pwen ki ale nan nannan kisa sa vle di yon peyi ki granmoun tèt li. Y ap poze kestyon sou dwa legal yon gouvènman de fakto genyen. Paske nou nan yon tranzisyon? Nou nan yon peryòd tranzisyon e nou pa gen yon paleman eni k ap kontwole sa ekzekitif la ap fè. Lè yon gouvènman konsa deside pran angajman sou 50 an nan yon domèn kote se sèl leta ki ta dwe gen je l sa nou rele yon domèn regalyen tankou sekirite ak jistis, FGKL konsidere sa tankou y ap vann souvrènte nasyonal la an detay. E se la atik Haïti Press Network yo vin jwenn ak rezonman FGKL la tou. Jounalis yo ap repete menm tèm sa a, likidasyon souvrènte nasyonal la. Paske w ap delege jesyon moun ki pèdi libète yo bay yon gwoup prive, Pandan wap mare men plizyè jenerasyon kap vini ak on dèt yap oblije peye. Kisa tout sa vle di egzakteman? Sa se gwo kestyon an pou sitwayen an. Poukisa ou menm kap tande nou an, ou menm ki chita lakay ou aswè a, ou swa kap kondwi machin ou an, ou ta de pran ka on kontra konsesyon prizon? Ebyen, sa se yon gwo leson sou fason gwo irjans kapab sèvi kòm kouvèti pou pase desizyon kap. peze lou sou do tout yon sosyete. Tout moun dakò nou bezwen sekirite. Nou tout dakò prizon yo pa bon ditou e yo twò chaje. Men kriz sa a kreye yon moman panik kote dirijan yo ka siyen kontra, kote detay ki pi enpòtan yo, tankou kloz okipasyon 75 pousan an, kache anba bèl pawòl. Se sa ki fèt lè w pa li ti lèt tou piti yo byen. E enpak la trè reyèl pou wou k ap koute nou an. Reflechi sou sa, Si chak ane pandan 50 pwochen ane yo, Leta dwe rale 90 milyon dola nan bidjè l jis pou l peye lwaye pou twa prizon, lajan sa a je pou l soti yon kote. Lajan pa sot nan syèl. Se sa ekonomis yo rele kou dopòtinite a. Lajan sa a kap al nan pòch konpani prive a, se menm lajan sa a kipap disponib pou bati lekòl nasyonal, se lajan kipap disponib pou peye pwofesè, se lajan kipap al nan lopital jeneral, Pou achte medikaman pou moun ki pi vinerab yo. Se avni peyi a ki ipoteke la a. Se plizyè jenerasyon ki pral travay pou peye pou yon sèl desizyon ki te pran nan yon jou an 2025 san okenn deba nan palman an. Sa se yon fason trè klè pou nou wè enpak la vrè. Nou remèsye ou menm ki toujou pran tan, nan mitan tout presyon lavi a, pou chita, tande, reflechi ak analize gwo dosye sa yo avèk nou. Nou espere sa ede w konprann. Mande dokiman yo, li yo, poze kesyon sou rezo sosyal yo, pale de sa ak zanmi w nan machin nan oubyen nan travay la, paske nan zafè peyi rete je klè se sèl asirans ou. N ap rankontre yon lòt lè pou yon lòt plonjon byen fon nan yon lòt gwo dosye. Pote byen!